Salut salut tout moun se flòk mara byenvini a tout nouvo e a tout ansyen abòne m yo mwen espere ke nou tout anfòm dakò videyo m pote pou nou jodi an se yon ti videyo kote ke mwen pral pale nou de kèk kalite fi renmen kay gason kèk kalite fi ta renmen jwenn nan yon gason m poko konnen ki titre mwen pral bay videyo sa. 10 kalite fi renmen kay gason oubyen 10 kalite tout fi ta renmen jwenn kay gason. M pa wè ki tit m ta ba videyo sa a. Ok, m ap tou pwofite di nou ke a pati de jodi an, mwen pral chanje entwo m nan. Dakò? M ap chanje entwo videyo m yo.

Ok Dim sa nou panse de intro sa pito Salut mes mamacitas Salut mes papacitos Bienvenue aux nouveaux et aux anciens Si Flore Mara Mwen espere ke nou tout anfòm Videyo mwen pote pou nou jodi an se yon ti videyo Kote ke mwen pral pale nou de 10 kalite tout fi ta renmen jwenn kay gason Dakò Nap wè tout swit

Me vwala de retour Pou n kòmanse avèk videyo jodi an Dis kalite sa yo Ke fi ta renmen jwenn kay gason Men m pap jeneralize l Paske se pa tout fi ki bezwen kalite sa yo lakay yon gason. Ok? Mwen pwal ban nou 10 kalite fi ta renmen jwenn kay gason. Pandan se tan, tande sa map di a byen, genyen plis kalite yon fi ta renmen jwenn kay yon gason. Genyen plis toujou. Mwen pwal site 10 la, men sa pa vle di pou otan ke se 10 sa yo selman yon fi ta renmen jwenn kay gason. Nou konpwann mwen? Gen plis ke 10 kalite sa yo mwen pwal site la, men map ban nou 10. Dakò? Pou m pa bliye yo, mwen jis make yo nan yon kaye, dakò? Pou m pa bliye yo. Bon, nap kòmanse avèk videyo an. Premye kalite fi ta renmen jwenn kay gason. Se respè. Tout fiy ta renmen gen yon gason nan men yo ki respekte yo ok. Tout fiy ta renmen jwenn kalite sa kay gason, yon gason ki respekte moun. Pa sèlman fiy lan men ki respekte antouraj li ok. Dezyèm bagay fiy ta renmen jwenn kay gason kòm kalite, sè ke gason sa li menm li gen matirite. Yon gason ki matir. Lè map pale de matir, sa pa vle di pou otan ke. Se laj moun nan oblije gen pou sa. Gen moun ki panse lè y ap pale de yon moun ki matir, lè y ap pale de matirite, se yon moun dirèkteman ki genyen laj nan tèt li, laj nan dèyè l. Se pa de laj. Lè m ap pale de matirite an, m ap pale de yon gason ki gen sans de responsablite lakay li. Ok Yon moun ka jèn Yon moun ka ti moun Yon moun ka nan 16, 17 an Li gen matirite ke yon moun ki nan trantèn Ki nan karantèn Ki nan ventèn Nou konprann sa m di an? Donk tout fi ta renmen gen yon gason nan men yo Ki matir Ki gen matirite Ki gen yon sans de responsabilite lakay li Ok Twazyèm kalite Fi ta renmen jwenn kay gason, sè ke gason sa li menm li vrèman afektye. Tout fi ta renmen gen yon gason nan men yo ki afektye, ki charje dafeksyon. Tout fi ta renmen jwenn kalite sa kay gason. Men, pandan se tan, gen fi, yo sèlman kontante depi gason an yon bèl gason, yo pou gen de respè, yo pou gen dafeksyon, yo pou gen de lanmou, yo pou gen de tout bagay sa yo. Depi moun dil ke wouy ou gon bèl rason nan menw li pou ryen. Kalite sa yo map site la se pa tout fiy ki renmen yo kay gason, gen fiy son sèl bagay li bezwen kay gason an, se ke gason sa li menm li bèl garson epi li pou ryen de tout lòt bagay li a bezwen konnen si gason an pat gen afeksyon, si gason an pat galan il s'en moque ok. Katriyèm kalite fiy ta renmen jwenn kay gason. Sè ke gason sa li menm li atansyone. Ok. Fanm renmen lè gason ba yo atansyon. Fanm tèlman kaprisyez. Yo tèlman renmen atansyon. Si fi lan fin abiye la. Li fè kòl byen bèl. Li ta renmen se pou nèg li an. Ap dil waw cheri ou joli. Waw cheri ou santi bon. Waw cheri ou fre. Waw cheri tèt ou bèl. Waw cheri zong lan byen fèt. Fi vrèman kaprisyez nan sans de atansyon paske fi renmen atansyon ok. Senkyèm kalite fi ta renmen jwenn kay gason sèke gason sa li menm li galan. Sèke gason sa gen yon galantri lakay li ki vrèman nice. Fi renmen lè gason galan. Imajine ou genyen menaj ou. Ou sòti, vini ou vini, ou pote yon ti kado pou fi sa pou fè kèl kontan, ok? Ou mennen fi sa sòti, ou pote yon ti sirèt, ou pote yon ti flè, peu enpòt, nou wè fi, menm ti miniskil bagay la, ou wè ki miniskil pou ou an, sa ap fè fi a plezi. Pa etone ou. Ou soti, epi ou konnen mennaj ou oubyen madanm ou renmen fè lekti, w achte yon liv pote pou li, sa ap fè moun nan plezi. E pa egzakteman se lajan pou ba yon fi pou fè kè l kontan. Fi renmen lè gason galan. Lè m pale de galan, nan galantri ou jwenn yon gason ki vrèman koul. Ou jwenn yon gason ki plezan ok dèyè moun nan galan lap plezan paske moun sa ap toujou renmen fèw ri moun sa ap toujou ba ou blag li konnen li gen mennaj li oubyen madanm li yo ka chita yo bal blag fè konvèsasyon antre yo ok tout fi renmen gason ki galan sizyèm bagay fi ta renmen jwenn kay gason Kalite ke fi renmen kay gason, Fi renmen lè garson pwòpr. Lè m pale w de pwòpte, ou jwenn gason an li menm, li pa yon moun k ap mache ansanm avèk tankou w ka di, gen gason li pa pè nenpòt kote l ap prale a, li jis mete yon sandal nan pye l, epi li pou gen avèk tout moun. Non! Gen gason ki vrèman salòp, fanm pa renmen gason ki salòp. Fi renmen lè nèg li pwòp. Lè lap soti ansanm avèk moun lan pou moun lan toujou pwòp, pou moun lan toujou reprezantab, pou moun lan toujou prezantab. Ok? Fi men lè gason an pwòp anpil, gen gason ki tèlman salòp, gason panse ke se sèl fi ki sipoze fè pwòpte avèk kò l. Pandan se tan non, menm jan fi lan li menm li pran swen l. Li pran swen tèt li, ou ka fè l tou antan ke gason. Gen gason ki panse ke se sèl fi ki ka al fè zong. Pandan se tan non. Fi la li menm li ka mete fo zong, men ou menm ou ka bouke, netwaye zong ou. Ou ka bouke al nan studio fè zong ou menm jan fi lan fè l tou. Menm jan fi lan ka al nan studio, li fè fasyal nan vizaj li, ou menm kòm gason ou ka fè l tou. Se pa sèl fi ki fè fasyal, gason ka fè fasyal tou. Gason panse se sèl fi ki sipoze fè zonk pye men non Fi lan se yon imen ou menm se yon imen tou ok Menm jan zonk fi lan sal la zong ou konn sal tou Menm jan fi lan ka pran swen zong li li netwaye l ou ka fè l tou Menm jan fi lan pran swen po l li netwaye po l ou menm kòm gason ou ka netwaye po w tou E pa sèl fi lan ki ka fè l Menm jan fi lan li menm li ka al epile ou ka fè epilasyon tou. Fi lan ka chwazi al fè sousi l, ou fè sousi w tou. Fi lan ka chwazi mete kreyon nan sousi l, ou menm kòm ou se gason, ou pa pase kreyon, men ou ka fè epilasyon pou yo ba sousi w fòm pou ou. E pa sèl fi ki sipoze pwòp. Fi renmen lè nèg li pwòp. Fi an renmen lè l ap soti avèk nèg li, waw pou zong nèg sa pwòp, pou nèg la. Gen gason ki p ap pèmete yon rad ki plen tou, rat manje y, ravèt twalèt ladan, li mete l pou l sòti. Sa ap fè fi lan desu de ou paske fi renmen gason ki pwòp. Menm si fanm nan ta salòp dènye degre, l ap toujou fyè pou l wè li ansanm avèk yon nèg ki pwòp. Imajine ou ansanm avèk mennaj ou. Mennaj ou al wè ou lakay ou, lè ou rive, lè mennaj lan rive, chanm ou tankou se yon bagay kote rat fè ladesann. Tankou se yon pak. Antanke gason, ou ka sipoze, ou ka leve sou kabann ou, epi ou ranje dra sou kabann ou. Ou ka bale chanm ou, ou ka netwaye, ou ka siye. Pou moun nan al nan chanm ou lè l rive. Kabann ou kouche sou li an, kabann nan pa ranje, epi rad a dwat, rad a goch, tenis ou, ou pa pran swen tenis ou pou lave yo, chanm ou tankou son pak, oubyen kay ou ladan an tankou son pak, e pa sèl fi ki ka fè travay tou, ou menm kòm gason ou ka fè l. Fi renmen lè l gen yon nèg nan men l ki pwòp. Sa se sizyèm bagay. Setyèm bagay ke fi renmen kòm gason kòm kalite, fi renmen lè gason resan. Lè map palew de resan, nan resan ou jwenn santi bon tou, ok? Gason resan, wap soti avèk yon moun, li konnen ke li pwal nan yon magriyaj ki jan pou labiye, li pwal nan yon anivèsè ki jan pou labiye, Wadèvè kote la prale an moun nan nice moun nan fre fi renmen lè gason resan gen gason ki tèlman resan timoun gason pa bezwen mete yon chemiz ki koute chè ni yon tenis ki koute chè pou gason fre gason resan men nenpòt rad moun nan mete an ou wè moun nan son ti resan kap vini sou ou fi renmen lè gason resan gen gason depi l annik pase deyodoran li pou ryen non. Gen bon parfum pou gason. Filme lè gason santi bon menn. Pran fòm kò nou mesye yo paske filme lè gason santi bon, filme lè nèg li an pwoche bò kote l pou sant parfum an se endispoze ou fwa lè gason pase yon kote pou sant parfum an rete. Filme lè nèg li santi bon. Paske fi renmen pran sant kò nèg li ok. Uityèm bagay ke fi renmen kay gason, fi renmen lè gason fidèl. Nap palew de fidelite. Pa gen yon fi ki pa ta renmen gen yon nèg ki fidèl nan menl. Ok Fi renmen lè gason fidèl Lè gason sensè Ok Paske fi an toujou vle Pou nèg li posede an Se sèl li menm pou ki gen l Nèg sa sipoze pou li Pou lè l ap pale pou l ap di Mwen gen yon nèg pou kò m Nèg sa pa aportaje, nèg sa sèlman pou pou mwen, nèg sa se nèg pam, sa se nèg mwen, sa se marim. Fi renmen lè nèg li fidèl paske l konnen se sèl li menm ki gen dwa touche nèg sa. Fi renmen fidelite lakay gason anpil, senserite lakay gason anpil. Ok. Nevyèm bagay, fi renmen kay gason, fi renmen gason ki kiltive. Tout fi renmen gason ki kiltive. Sa ka rive, sa ka rive moun nan pa fini lekòl, sa pa vle di pou otan moun nan pa kiltive. Sa ka rive moun nan fini klas li, moun nan doktè, li sesi, li sela, li sesi, li sela, pandan se tan moun sa pa kiltive. Ok? Lè ap pale de kiltive, ou jwenn prestij lakay moun sa, ou jwenn fason dajir. Fason moun nan aji ou wè son moun ki kiltive. Imajine ou, ou gen yon nèg, nèg sa pa pè ap mache nan lari an, ap chante byen fò, e ap deranje vwazinaj tèlman ap chante byen fò. Moun sa tèlman pa kiltive, li pa pè rive yon kote. Ah al deranje moun nan fason lap aji moun sa rive nan yon fèt la maryaj anivèsè whatever moun sa rive nan yon fèt la li bwè jis li sou pou se moun kap kenbel moun sa rive nan yon fèt la Li vle tout manje nan fèt la se li sèl pou ki manje yo, se pou l pran yo pou l mache avèk sachè l, pou l foure yo nan sachè. Sa, sa pa, moun sa pa vrèman kiltive menn. Fi renmen lè gason kiltive nan menm fason daji an, ok. Fi vrèman renmen lè gason kiltive. Ok. Dizyèm bagay e dènye bagay fi renmen kay gason kòm kalite, fi renmen lè gason. Otonòm, N ap pale de otorite. Gason an, antan ke se gason l ye, li konnen l pote pantalon an, li konnen se li menm ki gen kalson an, gason sa, li pran pòz gason l, e pa gason ki rele gason non, gason ki pwouve ke li se yon gason. Gen moun nan, li jis di w li se gason, men li pa pwouve sa. E pa garçon san sesediy la non. Bon garçon avèk sesediy. Garçon ki pwouve w ke li se garçon. Fi renmen garçon ki otonòm, ki djanm. Fi sa a konnen ke li ka rive yon kote avèk nèg li. Li pa pè moun. Nèg sa a prèt pou l defann li. Ok? Fi renmen sa yo kay garçon anpil. Ok lè gason otonòm gen gason se fi lan kap kòmande l lè yon gason ou pa pran wòl gason w fi ap pase w nan tenten yap kayote w yap fè w sa yo vle men lè gason w pran otorite l antan ke li se gason fi vrèman renmen sa bon gen fi ki tèlman renmen gen otonòm lè map pale de otonòm de otorite an e pa lè gason ap bat yon fi ki vle di ou otonòm sa se gason maledve. Ok Lè yon gason ap bat yon fi Ou byen ap di yon fi betiz Sa pa vle di ke gason sa otonòm Sa se yon gason ki maledve Lè yon gason otonòm N ap pale ou ke Moun nan ka kanpe li pran yon desizyon Antan ke mwen se gason Mwen pran yon desizyon E pi mwen kanpe dèyè l Fi renmen gason ki otonòm Ok mes amour Menm si ou wè, fi a ap di mwen pa renmen lè gason otonòm. Manti! Lè ou pran yon desizyon, fanm nan wè ou kanpe dèyè desizyon ou pran an, waw! Fanm nan damou ou. Anndan fanm nan l ap di waw gad yon nèg m gen nèg la otonòm, nèg lan ka pran yon desizyon. Ok? Epi, kòm bonis, an gwo fi renmen gason ki gen lanmou andedan l. Pa lanmou nan bouch non, lanmou nan nanm, lanmou nan kè. Fi renmen gason ki amoureux. E lè m pale de tout sa yo m sot di lan, de respè, de fidelite, de afeksyon, de otorite, de atansyon, de galantri, lè m pale de pwòpte, lè m pale de yon gason ki. resan ki prezantab ok lè nap pale de yon gason ki kiltive tout sa yo rezime an gwo de lanmou paske depi moun sa renmen ou depi nèg sa li menm li renmen fanm li li prèt pou l fè tou pou li. Lèm pale de prèt poul fè tou an Moun sa pap moun sa Pap tiye pou ou paske depi yon gason Prèt poul tiye pou yon fanm sa pa rele lanmou sa rele obsesyon sa rele kriminèl yon gason k prèt poul fè tou pou ou a lesepsyon de tiye ok nou konprann mwen depi gason prèt poul respektew. Poul fè tout bagay sa yo pou ou sa rezime kòm lanmou ok donk an gwo se sa lanmou tout fanm ta renmen gen yon nèg nan men yo ki damou yo ok mes amours mwen espere ke nou te renmen ti video sa e ke nou te enjoy li pa bliye abòne a chanèl la ou menm ki poko abòne pa bliye kite yon like pa bliye pataje video sa e pi pa bliye envite yon fanmiw yon zanmiw Vwazin nan oubyen vwazen an. Mari a oubyen menaj lan pou vin awòne a chanèl la ou pap regrèt non non non non non ou pap regrèt dakò mes amours se te Flormara avèk nou jodi an nan ti video sa bizou bizou bay bay nap wè pwochèn fwa nan yon lòt video rete konekte.